Moun tps, moun azil yo, moun ki gen rezidans ki ak ou yo, men kisa ke nou kapab fè nan moman la. Nouvèl la tonbe, se konfime ke tps la li menm li koupe malgre gon dènyè chans ladann. Ki dènyè chans ke li ye? Donk, di fèt ke jij Anasireyès. poko bay vèdik pa l la nan tribinal enferyè la, gen lakou dapèl, enben dezyèm dezyèm fasèt sa egziste toujou. Men kounye a, èske desizyon ke jij Anayès pral pran pral kapab pèmèt ke nou ret kanpe? Pral kapab pèmèt ke desizyon ke yo pran jò yè la pou pèmèt yo tèmine tps la, enben y ap kapab kanpe anfas li? Rèstavan ke m antre nan tout detay sa yo, m pral di w. Ou menm ki gen tps la, ou menm ki gen papye azil, ou menm ki gen kat travay, ou menm ki te genyen yon aplikasyon rezidans ak ou, ki sa ke w dwe fè nan moman? Men sa mwen kite m di w, pa ale si w pa abòne ak platfòm sa. Gade anba l make s'abonner, klike sou li. Li make subscribe, klike sou li. Like videyo a, like li. Lè w like li, algorith la wè travay la ap mache. Ok, like videyo a, like li. Ti pous la, peze mwen sou li. Ale nan kòmantè la. Bon, nou pa konn si y ap renouvle tps ankò, nou pa konn sa k kapab fèt, si Bondye ap ale nan ketchup, men, kounye a la, batay la, nou p ap tounen Ayiti. Vle pa vle, nou p ap tounen Ayiti. Vle pa vle, wè pa wè, nou p ap met pye nan Ayiti. Pa kite pyès moun ki fè n konnen ke Ayiti bon lanmò bann ka vin manti Anba kout bal bandi, anba ensekirite, anba kidnaping, nou pap met pye n la a. Mezanmi, tande byen, moun tps, moun ki gen azil yo, moun ki gen rezidans yo, pran san nou pou nou tande sa m pral di nou la. Pa panse, sa k fèt la se sèlman pou moun. kite genyen tps selman liye ebyen moun ki gen azil moun ki te gen aplikasyon rezidans ankou yo touche yo gen gwo chans pou yal pase devan tribinal e m bal fè tande avoka kite reprezante nou la kou siprèm lan. Ebyen, li bay tout eksplikasyon de dosye sa a. Jan m di nou an, nou pral gen pou nou pase devan jij. Nou dwe pridan nan moman an. Nou dwe veye kote n ap met pye nou. Kidonk, sitiyasyon an trè anbarasan. Sitiyasyon an trè konplike nan moman m ap pale avè nou la a. Yon grenn opsyon ke w gen la nan moman an. Se sa w fè mete tounen lakay ou pa soti, men sa pa anpeche si ice bezwen pou l pran w. Pa kite moun kap di w wi se telefòn kap fè yo retrase w, se tiktok se rezo, manti! Ice gen adrès chak grenn moun. Si l bezwen vin pran w anndan lakay ou a, lap vin pran w anndan lakay ou a. Kèlkeswa kote Ayiti bezwen yon moun, yo gen sistèm sekirite Etazini an. Anndan DHS, y ap livre l sa. DHS ki se Depatman Sekirite Enteryè, donk l ap livre yo yon ansanm de dokiman ki ap pèmèt ke yo al pran moun sa lakay yo. Donk, ou ka toujou fè prekosyon ret lakay ou. Men kounye a m pa konnen si gen yon lwa ki pèmèt ke moun yo pa ka al arete moun yo lakay yo. Kidonk, grenn opsyon ke w gen la pou w fè, se swa w reziyen w fèmen tèt ou nan lakay ou, oubyen se w kite Etazini. Men kite Etazini, ki opsyon ki genyen? Ebyen, fò n trè veyatif. Mwen toujou voye pinga sa ba nou. Nan yon seri de fake ajans, k ap di w yo ka travèse w Brezil, yo ka lage w Meksik, gade. Depi w gen posibilite, depi w gen posibilite sèlman, ou ka lage w Kanada, lage w. Ou gen posibilite, ou ka lage w Meksik, lage w. Ou gen posibilite, ou ka lage w Brezil, lage w. Ou gen posibilite, ou ka lage w Pewou, lage w. Men pa depi w Ayiti. Yo mèt rayim, yo mèt touyem, map dinn verite a koman li ye. Ayiti pa bon. Ou pa ka dim ou te lòtbò tap defann 50 goud, ou pral vinn Ayiti la ou pral chita pou se moun ka plonje yon ti grenn sirèt ba ou, se moun kap fè w desepsyon ak yon gode diri, se moun kap kap fè w kap ba w desepsyon lè yo fè w ti kal manje pou yo di w si wap pran 2 kiyè. Paske w te endepandan lè w te lòtbò sa. E yo pral di se dyas foli dyaspora te genyen. Yo pral di se dyaspora sa yo wi. Kounya la se yon moun ki pral fè w viv. E pa moun kap fè w viv la ki ki pwoblèm nan non. Men se nan kondisyon ke w pral viv la. Ou pap ka sòti. Di fè ke w sòti lòtbò, ou gon ti gwosè, ou gon ti koulè, tèt ou yon ti jan. Ou konprann? Yo di w gen lajan. Epi fenomèn kidnapin nan pral anraje atè a. Ou pral vin 4 fwa viktim. Nan lè yo pran w, ou pa gen kòb pou w peye zak kidnapin sa yo. Enben sa pral pase, ou gen chans pèdi lavi w. Zanmi m, frè m ak sè m. Konpatriyòt mwen yo, m konseye nou nan moman an, si w gen posiblite, ou kapab jwenn yon bon ajans Lago Meksik, si w gen posiblite, ou kapab jwenn yon bon ajans Lago Kanada, Lago Brezil, m pa konnen kòman soufrans la pral ye, men pito la, kèlkeswa mwayen wap jwenn yon ti travay kanmenm pou w debouye w. Men rantre Ayiti, se kondane tèt ou nan yon chomaj etènèl si w pa vini ak kòb pou w fè biznis la. Yon moun ou ka toujou chwazi vin Ayiti, a yon grenn kondisyon, mèt sho ke zòn ke w ap vini an, li pa gen malfektè ladan l, mèt sho ke zòn ke w ap vini an, li pa gen gang ladan l, mèt sho ke zòn w ap vini an, ou ka fè biznis ladan l e w gen kòb nan moun ou pou w fè biznis. Nan deka kontrè, m konseye w lage pye w nan yon lòt ti peyi. Lage pye w nan yon peyi ki pi pre w la, ou estime lavi ka miyò pou ou. Men m p ap janm konseye pyès moun. Debake Ayiti la a. M pap pouse pyès moun ki te ice pran w pou yo depòte w Ayiti. Pa kite yo depòte w. Pa kite yo depòte w. Operasyon chanje peyi. Nou lanse l. Operasyon chanje peyi. Nou pap kite nèg yo depòte nou la a. M pou blag. Mezanmi! Pandan tout moun ap di tps fini, wi nou admèt ke desizyon yo pran, menm si jij Ana Reyes ta pran desizyon, li gendwa pa ka depase desizyon ke yo pran, sa ap pèmèt ke nou toujou kole. Men èske pa gen yon lòt posiblite ki genyen pou ta pèmèt ke yon alemye, yon ekstansyon petèt nan kesyon òg depòtasyon an, yon bagay ki te ka pèmèt ke Donald Trump ta kalme bagay la? Bon. Yo di m pa gen anyen, men m konnen kon Bondye nan syèl la kapab kanpe pou l batay. Se lè David te nan fòs Olyon an, li pa t gen pèsòn, men Bondye te kanpe pou l te fè yon otèl Madou vin sanble David. Men m konnen Bondye sa a ka transfòme kran, ka transfòme sèvèl, ka transfòme tchonp pou l fè l konprann ke Ayisyen Mwen nan yon moman difikilte. Wi li se premye pèp nwa ki libere. Sou le plan fizik. Men m pa bann manti, nan mantal nou nou toujou esklav. Wi. Enstitisyon nou yo nou toujou esklav. Nan tèt peyi a toujou esklav paske desizyon yo pran e blan k pran yo. Donk, Bondye ka fè yon bagay sèlman pou l chevire lòj Trump, pou Trump di non, li te pran move desizyon, li retounen sou desizyon sa e defèt l ap renouvle tbs la. Men la grenn kesyon, eske pandan yo fin koupe ti pyès sa a, eske la, eske kongrè a li menm lè l rantre, gon bagay ke l ap kapab fè? Se kesyon sa k ap poze. Eske ansanm de senatè sa yo, ki pral gen pou asiste nan eleksyon k ap fèt nan mwad novanm lan, eske gon bagay yo ap kapab fè? Èske gen de tribinal, de distri Ozetazini ki gen yon dènye kout filen ke yo kapab fè pou Ayisyen yo? N ap lanse kri dalèm nan tout kote nèt. N ap frape tout pòt. Operasyon Nou pap tounen Ayiti, operasyon chanje peyi. Nou klè sou sa. Sitiyasyon trè grav an Ayiti, li trè konplèks, twò konplike. Bagay yo mande anraje. Frè m ak sè m yo, m konnen. M konnen travay la enpòtan pou n travay paske se la k pou fè n peye bil la. Gen anpil moun maten la ki riske sòti paske yo di mwa rive, mwa mwa fini sou yo. Donk premye pral antre fò w peye bil. Men jis avan kite m di nou moun azil yo, moun ki te gen aplikasyon rezidans an kou yo. Sonje m di nou. Tyo pral fè nou pase devan jij. Sonje m di nou Tyo pral fè nou pase devan jij. Men Tyo ken gon bon avoka ki pou defann nou. E si n pran lari tou. Nou ta wè ice arete nou, pa kou met nan tèt nou y ap depòte nou. Depi n gen bon avoka, l ap kapab lage nou. Konsèy m gen pou nou, bat pou n kite yon mil dola ameriken yon kote, nan le ka kontrè, si sa ta rive, ou ka rele yon moun, pote mil dola sa bay avoka, pou avoka vin fè demach pou ou. Ok? Pou l vin fè demach pou ou. Men operasyon vin Ayiti a, nou pa ladan. Yo mèt di m pa, yo mèt di m pa Ayisyen, yo mèt di m pa konpatriyòt, yo mèt di m pa, mwen menm se mwen k pou di w lanfè k gen Ayiti a. Se mwen k pou di w lanfè k gen Ayiti a. Yon Ayiti si w pa gen 50 goud lan men w pa ka viv. M konnen gen lòt peyi k konsa. Men se bagay ki di, lè pwòp fanmi w ap imilye w. Pandan w ap viv Ayiti menm jan avè l. M pa bezwen di w pou moun ki te nan dyaspora. M pa bezwen di ou menm ki te lan dyaspora ou ki mande mil yo dan kòl te ye e kounye ou ta byen pase kounye ou ta vin la ou paka manje pou se yo ki pral lonje manje ba ou m pap baw manti hay imilyasyon pap dous bagay yo pral anmè pou ou bagay yo pral konplike pou ou zanmi m operasyon chanje peyi operasyon chanje peyi chanje teritwa nou klè sou kesyon an nou pap fout zago nou an ayiti lan moman. Lè Ayiti bon nap tounen E pou Ayiti bon e pa nou kap vin fèl bon Nou fè nou bay nou bay sa poun te bay la deja Dola 50 nou an te kapab fè Ayiti rale mye Ok Dola 50 nou yo te ka fè Ayiti rale mye E se li ki kenbe pi gwo pati ekonomi peyi a la se dola 50 nou an Donk si yo te vle fè peyi a mache yo tap fèl mache E pa vini poun vin la pou peyi a mache Manti Pa kite moun kap fèn kwè. Si nou vin an Ayiti, peyi a pral mache manti, manti, manti, manti ankò. Okontrè, l ap pèmèt ke nou vin nan plis tou. Paske nou menm ki vini an la, nou pral soufri gran kou, nou pap ka travay. Ò gen yon pakèt moun ki te la ki chaje konpetans tou, ki pa ka travay. E yo t ap viv depan de nou menm ki lòt bò a. Kounye a, vin jwenn ke n vin la. Non! Gen de moun ki chache ui timoun lòtbò a. Operasyon chanje peyi. Kounye avoka yo. Men sa pou nou mande. Ann fon batay kounye. Kòm Trump di l pa prenouvle. Li pa gen lòt pakou. Mande posibilite. Pou yo kanpe sistèm arestasyon ice la. Pèmèt ke imigran yo jwenn yon dokiman ke yo kapab vwayaje nan lòt peyi. Ok? Li mèt yon dokiman pou 8 jou, pou 12 jou, mande yon dokiman ki kapab pèmèt ke nou vwayaje nan lòt peyi, pou n kite vye teritwa Ameriken an ba yo, pou n kite vye lòbèy teritwa yo ba yo. Se lajan nou t ap fè yo fè. Se lajan nou t ap fè maltretans. M pa vle depase. Se lajan n ap fè sanzave sa yo fè. Se nou ki te kenbe sistèm ekonomi yo a. Se nou ki peye plis bil lòtbò a. E m ba w garanti, nan de twazan ankò, Amerik ap pèdi grenn puisans li an. Ba w wè sa k pral rive nan mond lan. Oke? Donk, nan kou pa konprann sa ke n pran. Se paske n pa gen leta, n pa gen dirijan lan peyi nou. Se paske n pa gen moun ki pou defann nou ki fè n pran nan kou pa konprann sa a. Men fò m di nou, nou pa ka pèdi batay n ap kenbe la.
Men ansanm de gran pwen ki pral fè esansyèl emisyon Pawòl Imigrasyon pou jodi a, 27 jiyè 2026. Yon dat patikilye ki make fen estati jiridik ak kat travay pou Ayisyen ki sou ti pyès yo Ozetazini. Nan divès ri nou pase, nou konstate klima a trè kalm, pa gen anpil Ayisyen nan lari. Yon lòt bò, prezans ajan ice yo deja remake nan kèk zòn, nan Miami pa egzanp. Laperèz la pi vizib nan lari a, plizyè fanmi plonje nan dezolasyon, plis pase 350 mil konpatriyòt nan ensètitid e y ap reflechi kisa yo dwe fè nan yon kontèks spesyal konsa. E se nan kontèks sa jisteman, Lakou Siprèm konfime desizyon li a jodi lendi a e retounen dosye a ofisyèlman devan jij Ana C. Reyes k ap gen pou pran yon desizyon. Daprè Haitian Bridge Alliance, gen yon òdonans ofisyèl ki prevwa soti nan youn oswa de jou k ap vini yo. Pa gen yon dat egzat, men tout siy yo montre revokasyon an sanble inevitab, se sa òganizasyon an ekri jodi a. Pandantan sa, ice ap fè plan pou entansifye operasyon arestasyon ak depòtasyon migran ayisyen yo semèn sa a, daprè sa CBS News rapòte ki site 2 sous pwòch ajans federal la ak plizyè dokiman federal ke yo menm yo rive konsilte. Nan plan sa a, ofisye yo sible, pa egzanp, Ohio, yon eta kote ki gen anpil ayisyen k ap viv ladan l, spesyalman Springfield. Nan yon atik medya a pibliye dimanch 26 jiyè a, CBS News di dokiman entèn yo rive konsilte yo montre pandan gwo operasyon sa a, ajan ice yo ap gen pou arete epi mete migran ayisyen yo sou vòl depòtasyon pou ale Ayiti rapid rapid. Sepandan, medya ameriken an di poko gen detay klè sou kijan plan sa a ap egzekite sou teren an. Paralèlman gouvènman ameriken an li envite ayisyen yo ki sou tps pou depòte tèt yo olye yo rete Etazini san stati legal. Yon chèk 2600 dola plis yon vòl gratis se sa Depatman Sekirite Enteryè pwomèt a kategori sa yo ki montre yo enkyè pou yo pa viktim ann Ayiti si tout fwa yo ta tounen. Paralèlman DHS menase. pou fè tout migran an peye yon amann 998 dola pou chak jou yo rete nan peyi a ilegal. Ou pa oblije ale nan peyi w, men ou pap ka rete la, se sa DHS poste sou kont rezo sosyal li yo nan yon ton ironik. Kisa k ap pase aprè dat 27 jiyè a? Ki espwa ki genyen? Ki atitid Migran ayisyen yo ta dwe genyen nan kontèks sa a, Me Teddy Laguerre, avoka imigrasyon, ap nan stidyo avèk nou aswè a. Pandan enkyetid yo ap ogmante nan kominote a, divès eli ameriken kontinye pote solidarite yo ak kominote ayisyèn nan. Nan yon lèt li voye bay plizyè manm enfliyan nan Sena a lendi 27 jiyè a, gouvènè Massachusetts la di li menm li pote sipò l ak pwojè lwa pou egzije DHS deziyen Ayiti pou tps sa k ap pwolonje stati tanporè pou Ayisyen yo, san yon aksyon rapid sou tèks sa a, plizyè santèn milye benefisyè tps nan peyi a pral pèdi stati jiridik yo ak posibilite pou yo pa ka travay. Desizyon sa a pral gen enpak imanitè ak ekonomik sou kominote yo, se sa Morahili, Ekri nan lèt sa a, Gouvènè Massachusetts la di li kanpe ak Ayisyen ki gen tps yo ki evalye a plis pase 45 mil nan zòn pa l la sèlman, sa vle di Massachusetts, k ap travay nan divès domèn enpòtan nan peyi a. Epi yon nouvèl règ nan imigrasyon ki pral konplike pwosesis azil la Ozetazini. Dezòmè. Uscis ka voye devan tribinal yon aplikasyon azil ki depoze devan l san yo pa oblije fè entèvyou ak moun ki aplike pou azil sa a. Nan yon nòt yo pibliye jodi lendi a, Sèvis Imigrasyon Amerikèn anonse yon nouvèl règ pou yo fè sa yo rele yon netwayaj nan sistèm azil la. Selon sa uscis presize, règ sa yo vini avèk yo vini avè l padon se pou yo kapab diminye kantite ka azil ki genyen nan sistèm nan. Depi lontan, anpil moun ap eksplwate sistèm azil la tou senpleman pou yo pase plis tan nan peyi a oubyen jwenn yon kat travay e sa a gen anpil moun ki fè l paske yo pa vrèman bezwen pwoteksyon men y ap chache yon alibi, se sa direktè uscis la, Joseph Edlow deklare sepandan uscis di mezi sa a rantre an aplikasyon otomatik menm si piblik la poko fè kòmantè sou li. Wala an gwo ansanm de pwen ki pral fè esansyèl emisyon an aswè a, yon emisyon jan n te di a ki trè spesyal. Mwen te di lagè an nan wout l ap vini. Men an atandan nou pral demare avèk premye pati emisyon an ki gen pou wè avèk tps. Rete konekte pou pa rate anyen nan emisyon sa. Migrasyon, nou te di l deja emisyon sa li ap trè spesyal puiske jodi a se yon yon jou spesyal e nan kominote ayisyèn nan bò isi a Ozetazini. Nou tout konnen nouvèl la deja, jodi a se te yon. Pratikman yon dat, m pap di fatidik, men se yon dat ki te atire atansyon anpil moun, puiske nou konnen te gen yon sòt de pwolongasyon, yon ekstansyon ke otorite amerikèn yo te bay pou moun k ap. E fonksyone sou ti pyès isi Ozetazini. Jodi a 27 jiyè, dat sa li patikilye e li make, daprè desizyon DHS, fen stati jiridik ak kat travay pou Ayisyen ki sou ti pyès yo. Avan menm mwen rive pi lwen, fòk nou di ke. Konsta ke mwen fè nan lari a, paske mwen menm mwen Florida, mwen remake ke se yon, se yon Florid patikilyèman, se yon Miami ki trè sispèk. Moun yo yon ti jan an chat pent pou yo pran lari. Ou santi perèz la li vizib e gen anpil moun ki chwazi rete lakay yo, gen moun ki pran lari kanmenm, gen moun m konnen ki sòti, gen moun ki al travay kanmenm, gen moun ki. Ki soti avèk machin yo, yo kondwi nòmal. Gen moun ki pa kite kòmsi sa debousole yo. Pakont, lagrand majorite, m kapab di l konsa, yo pratikman rete lakay yo. Mwen t ap tande. de pwofesyonèl nan imigrasyon pou m konnen ki pi bon atitid yon moun kapab genyen nan kontèks sa a. Paske jodi a vle di tou senpleman. E si w gen ti pyès, jistavan ke ta gen yon desizyon pou swa pwolonje oubyen ekstèn stati sa, teknikman ou jiridikman yon moun ki gen ti pyès, apre jodi a ou literalman pa gen. pa gen stati ankò e ou legalman pa ka travay nan peyi a. Donk konsa li klè nan lari a e moun yo yo vrèman pè e m konprann sa e. Paralèlman, tout moun genyen zye yo brake sou de kote. Dabò, zye yo brake sou Lakou Siprèm dan zon premye tan, Jij Anariyès dan zon segon tan. Men tout zye yo fikse sou Kongrè ameriken, patikilyèman Sena a. Nou konnen deja genyen yon demach, genyen yon inisyativ ki deklannche deja, kote depite Massachusetts Ayanna Pressley te entwodui yon petisyon pou fòse DHS deziyen Ayiti pou yon ti pyès, pou yon peryòd de 3 zan, sa kap pèmèt moun yo, yo pran yon ti souf, an atandan ke manda Prezidan Trump la li menm li fini. Tèks sa a li pase nan chanm depite a, kounye a li nan sena a. Donk sa vle di, dezyèm sib ou byen dezyèm kote kominote a plis fokis la se se sena a. E nan kesyon sena a, genyen anpil inisyativ ki ap pran yon fason pou kapab pouse ou byen fòse senatè yo vote wi pou pwojè lwa sa a. Gon tantativ ki fèt deja, gon Senatè Repibliken ki fè objeksyon ki opoze avèk pwojè lwa sa, sa ki vin fè ke pwosedi la bloke. Donk sa vle di inisyativ pou gen yon tps 3 zan pou Ayisyen yo li bloke nan nivo sa. Men ann fon ti tounen nan aspè jiridik la, jodi a Lakou Siprèm konfime. Desizyon ke l te pran asavwa otorize administrasyon Trump lan pou l kapab koupe stati tps ayisyen yo, sa ki pral ba yo posiblite pou yo fè pwosesis depòtasyon etc. Donk jodi a nou pral gade.